Nou pa sonje lapenn yo. Kèt misye. Tonton Gele ap pran fanm nan vre mesye. Si tonton m ta pran fanm sa map telman gen dwa nan kay sa map vin gen anpil dwa. Preske menm sou tonton m pral anvi rele paske matant mwen la.

Eske m tap nan eta sa oh.
Sak gen pè a. Oh Piga m pa bay nèg la men konaviris dezyèm tande. Kòman kò a ye? Sa w ap fè atè nan lari a pè a? Kote w wè m chita la m chita. Men di m sa w ap fè la, sa k mete w la? Pitit mwen, m te gen yon madanm ki rele m ki madanm sa li di lap ban m pwazon nan manje. M oblije m kite kay la. Kòman madanm ou rele? Wè kote m chita la?
M di 3 mwa a 77 minit a yaya. Oh! Ebyen e madanm sa, kòman madanm ou rele menm? Manouchka.
Oy!
Manouchka e pa dam ki fin milyonèz la deja? Yo bgy kondi a pi di pwen. Woy! Dat dam sa milyonèz frè pa m. Yo bgy kondi. Si w vle pè a m ap mennen w lakay.

Dodo, zanmi pam, sa ka fèt wi mesye, e pa. Talè, talè, e pa ou ki te avèg la men. Non monchè men, lavi m chanje men. Yo, m pa bezwen pou nou goumen ankò men. Lavi m chanje. Depi kilè? A monchè men, ou wè lè ou te fè m avèg la men, ban m di w men. M fè yon revelasyon men. M wè se vwa Bondye k ap pale avè m men. Apre kèlke minit men, m wè men. Je m te tounen nan vè men. Yo zanmi pam, nou pa nan zen ankò kounye a. Nou ta bezwen met tèt nou ansanm men pou nou sèvi Bondye ansanm men. Yo Bondye gran wi men.
Talè, m genlè pa byen wè ou. E pa widley kap pale avèm nan. Mwen menm frè pam.
Mwen menm prince widley kap pale avèw la menn bondye chanje lavim frè pam. Yow Sa gintan gen pase 3 jou map chèche w menn Depi lèm fin wè a baz m fou nan lari a menn Pou m mande w padon pou tout sa nou te m te fè w menn Bagay nou te konn goumen menn Kounye a pa gen bagay konsa frè pam Kounye a la nap met tèt ansanm pou nou ka sèvi Bondye fidèl frè pam. Ou konn kisa k fè m pa toujou aji mal avè w Se paske Bondye di pa rann mal pou mal Ok frè pam. Men si m tap kontinye Ou wè sa ou te fèm non medyam nan tèt mwen Sè kem pap baw manti Haje. Oh mèsi anpil frè pam mèsi anpil frè pam frè pam an ale an ale frè pam bay Bondye pi fò oh.
Pa gen pwoblèm ya tout bagay pral regle menn. Yo zanmi menn li pa dat map chèche yo non menn oh letènèl kounya menn tout bagay pral regle menn nou pral sèvi Bondye fidèl menn nou pral sèvi Bondye fidèl menn yo vin wè menn Poum byen diw menm si m te gen. Kwè mwen m pap baw manti depi lè m te fin fè aksyon an lèm rive lakay mwen Bondye di konsa m fè yon rèv Bondye di m pat pou kite w atè a menm m te pou annik l tou met men sou epi m fè w wè an menm plas la. Yow frè pam Bondye gran kounya map reyalize ke Bondye gran menn. Kèt menn. Li di m pat pou fè sa epi Ooh Bondye ap pale nan tèt mwen m pa wè sa poum fè. Gen anpil moun ki pa konn Jezi menn fò nou ale menn pou nal ba yo levanjil la menn. Fò nou ale, ann pase isi pito monchè frè pa m. Ya. Yo, se sa pou nou fè menn wè kounya menn nou pral bay levanjil la wè, kèlkeswa moun ki pa asepte Jezi kòm sovè l, moun sa a li gen pou l al peri nan lanfè. Paske Bondye li menm, li te voye sèl pitit li Jezi Kris vin mouri pou nou, pou li te ka padone peche nou yo. Se poutèt sa, nou ne sommes pas craints. Yo, se poutèt sa Bondye di, kan latè e boulvèse, nou pa dwe krent menn. Yo, m tèlman renmen Bondye menn. O, yo! Yo, gadon kaka, nèg sa yo genlè fou menn. O, frè pa m, Sa gen ak sa Ethan? E fòw fòw kapab asepte Jezi kòm sovè w paske mwen menm ki kanpe la m te avèg kounya m wè menn yo Bondye son bagay ou ta dwe pran nan lavi w menn paske aprè li menm pa gon lòt ankò baz. Non m poko fè sa non m poko fè sa paske m poko gen tan pou sa. A frè pam pa gen afè pa gen tan nan levanjil paske wè frè pam ou pa esplike l kijan m te ye. Wè menm li menm ki kanpe la, se menm li menm ankò ki kabò levanjil la, paske m te nan kont avèl, mal goumen avèl, Bondye frapem, paske moun pa ka manyen pitit Bondye, wè lè wap sèvi Bondye, ou gen yon pwisans ki fò nan ou menm, se poutèt sa mwen santim gen ok si Sentespri Bondye frapel, se poul al fè sa rapid, paske o dènye jou a frè pam, bagay yo pap dous oh!
yow frè pam. Kaka mesye, jan mon ti blòdè k abiye fre epi nèg sa ap pale m de Jezi menn. Ou gèlè pa konn sa wap di a. Yo, hey piti fè yon ti vire ke piya m ka pale avè w. Vire l devan. Ou wè men. Jezi, pandan se te ap pale de Jezi ou gen lè wap wonn sak Jezi. Ho, Bondye sa twò gran, Dieu de l'univers.
Jezi ap gade tout moun anlè a. Lap gade ni sak fè byen ni sak fè mal ok. Gade sa w di a. Sa vle di Jezi se kòmsi se ti zwazo kap pase anlè. Wi wi. Li wè tout sa wap fè nèt.
Sentespri Bondye la.
Sa vle di pou m, pandan se tan Jezi ap rele w. pa janm pa reponn li. Chak li rele w toujou reponn li. E konsa ou menm toujou bat pou w rele l nan yon bon kondisyon. Se boko kap fè levanjil la mesye m poko jwi lavi mwen lè map fè levanjil la map avi sa nou epim fè levanjil la. Pa gen pwoblèm frè pam, al ak Bondye, m ta swete ou fè sa tande, paske se sèl Bondye ki wa. An ale frè pam. Apre li menm pa gon lòt. Frè pam m ta swete w fè sa tande.
Pandan ou wè ti gason an di li poko prèt pou asèpte Jezi a, se ke li pa konn kisa Jezi ye. Misye pa konn sa Jezi ya ye non menm. Wè tande.
Pandan ou poko konvèti, ki kote ou vle ale? Deside w konvèti, lè a fin rive. Se petèt yon dènye chans pou. Deside w lanfè pa ap epanye w Pandan w tande lach yo ansanm ak rebèl yo Soufri yon ti tan pou Kris Gen yon vwa ki pran rele byen fò Ou pral boule nan dife san fen an.

Ann chante pou n fè louwanj. Pou n bay Bondye tout glwa. Mèsi Jezi. Bondye tèlman gran pou lèzòm mèt pa rich men devan Bondye m konnen m gon destine poutèt sa mwen konnen lavim ka chanje paske demen Bondye ap. Voye m sal fèk yon bagay mwen la. Bon li paka kondwi machin nan. Poul te relem nan telefòn poul di li paka kondwi machin nan epi dat lap montre misye. Kòman pou m ka rele Manouchka. Alo! Yeah kòman ou ye la Nanuchka? Anben map tann ou wi Ou nan wout la? Ou tou prè a? Ok ok anben pa gen pwoblèm non map tann ou kounya la Anben ok non m devan lakay la Anben men kote ou ye banm vin chèche ou pito Non m gon kay m apèn achte pou ou la m bezwen pou m jwenn avèk ou pou m ka al montre ou kay la Non m devan lakay mwen la aktyèlman

Machte kay la, m gentan konnen tout sa yon fanm ka gen bezwen, m met tout bagay m nan kay la nèt pou ou. Se ke lè ya rive pou nou vwayaje, jodi a menm m gentan fè tout bagay pou ou nèt, biyè davyon m gentan achte, m gentan fè tout bagay nèt pou ou. M pa konn si w ta satisfè de kay la, di m non. Wi Edwige m ta satisfè, e se Bondye k voye w pou mwen la paske. Li ye pitit, se andeyò m al avè yo, tèlman sitiyasyon yo pa te bon pou mwen, se andeyò m vin la l ansanm avè yo. Te gen yon dam yo rele Anna k t ap pèsekite anpil, men akoz de moman an koute li vwayaje, moman an vin pa bon, li al marye. Te gen mari, men mari a Maria te vin eseye vag mwen men m te anndan kay la mwen sèl ak timoun yo m vin wè sitiyasyon an pa bon pou mwen kounye a m vin ale andeyò. Ok ok anben kounye a la timoun yo apre vwayaj la nou pral andeyò bon ou konnen m gen plizyè machin m pral montre w kondi machin tou tout bagay sa yo nou pral andeyò nou pa chache tout timoun yo nèt men se apre vwayaj la an nou tou ale nou